Bonsoir et bonjour sa depan kote wap gade nou an nou retounen pou yon twazyèm fwa avèk yon kategori de tito sou OBS studio kote ke nou ap Raple w ke se yon aplikasyon ki vrèman gratis ke ou kapab pwofite l pou gen pi bèl imaj nan videyo lè w ap live sou Facebook, YouTube e lè w ap training je videyo. Kidonk nan videyo sa nou pral wè ansanm avèk ou kòman ou fè tranzisyon, ou pase de yon sèn avèk yon lòt sèn. Kidonk de yon kamera avèk yon lòt kamera. Nou pral wè ansanm avèk mwen ki jan nou fè sa. Kidonk, m ap pale avèk nou la, mwen toujou di nou sa, ke nou wè mwen prezante e kapti ekran konsa, se paske nou pa gen sa yo rele kamera sifizamman pou ke pou nou fè videyo an, pou nou montre ou kote ke ou kapab wè sa san e kapti lan li pa la. Kidonk, ou kapab asepte eseye aseptel konsa pou mwen silvouplè wi la nou gen pou fè yon tranzisyon nou pral rive nan pati sa la ke nap gade an la nou te pale w nou te pale w de li e ki se kote ke ou kapab start pou kòmanse start pou gravye yon video ok si ke ou pap ou pap live epi tou la se mòd li make mòd studio Mòd Studio an, lè w klike sou li la, li pral ba ou 2 ekran a menm ekran sa m ap gade an l ap divize l an 2. Kounye a la, w ap gen yonn a goch, yonn a dwat. Men le pli souvan sa ki pral parèt kote w ap gade m nan nan live lan, se sa ki sou bò dwat ou an, sou men bò sa. Kidonk nou prale n ap klike sou Mòd Studio a, nou pral wè kòman l pral parèt ba ou. la nou gen mòd studio nou wè m te di nou sa lap ban mwen sanse menm ekran 2 fwa kidonk nou gen yon ekran ki ap live piblikman kote tout moun ap gade l e nou gen yon lòt ekran se ladan l mwen kapab modifye mwen kapab fè chanjman mwen kapab retire l mwen mete yon lòt sèn kidonk nou te di pati sa li rele sèn osinon kamera 1 kamera 2 kamera 3 kamera 4 ki donk la mwen gen kamera 1 an se sa wap gade m nan la se la kote nou wè nou gen 2 ekran menm bagay la ki donk la mwen gen mwen pral ajoute yon lòt sèn nan pati e goch lan kote ke moun pap wè m nan tout sa map fè la moun pap wè m ok moun pap wè tout sa map fè la ki donk mwen vini la mwen di map ajoute sèn yes la. ok la mwen gen yes la la sa se sèn sa la ki ajoute sèn yes lan ki ajoute lè l ajoute la konnya la menm mwen ka fè sa m vle ladan m ka chanje met video mete mizik tout sa e pa gen moun k ap wè sa m ap fè an kidonk Kounye a pandan map pale avèk ou an m bezwen mete yon video mizik kap pase ebyen m ajoute l la osinon m ajoute sèn sa ak mi imaj sa m pral vle kite imaj ke wap gade an video kote map pale an m pral kite li ebyen la m pral nan mitan nan separasyon an nan kò separatwa w la ke map di la premye bagay li di w li di w tranzisyon tranzisyon ou tranzitwa ou a tousa m pa konn. Kidonk, w ap vini la, w ap klike sou Tranzisyon. Baw! La, kisa ki reyaksyon w? Nou pa wè m ankò. Kidonk, imaj mwen te genyen nan bò goch mwen an, dan limedya li travèse nan layv la dirèk. Kounye a, moun yo pap wè mwen ankò, y ap wè imaj sa k ap pase la. Kidonk, si yon videyo mizik, ou t ap wè videyo an nan pati sa ke m ap montre nou an la. Hum ki donk m vle m bezwen retounen ankò de nouvo mwen di tranzisyon ki donk men mwen e gen lòt fason ke nou kapab fè li men se avèk rakousi klavye an lè sa ou pap bezwen itilize kisè lan ou ankò souri an sèlman lè wap fè rakousi klavye an epi tou wap peze yon bouton sou klavye an tranzisyon ap fèt ki donk sa ke se nan yon lòt site nou gen pou nou pote l pou ou. Zanmim nou pa vle fè video twò long pou ou kapab an difikilte pou aprann sa ke nap moutre w lan men se sak fè nou ap vini pazapa pazapa paso a paso e donk sa ke nou nou te vle wè ke se te kòman ou fè tranzisyon ou soti de yon video ak imaj yon kamera yon mizik kèlkonk sa. Se sa ke nou te pote pou ou. A raple ou ke dènyeman, nou te wè dènye videyo ke nou te fè pou ou an, nou te moutre ou kote ou te kapab ajoute sous yo. Ki nan sous lan, kontni yo ki se mizik, videyo, logo, elatriye. Kidonk, si ou gen kesyon, pa ezite poze kesyon yo, abòde kanal la, ankouraje nou, gade tito yo e konsa m kwè w ap aprann, ou kapab fè sa m ap fè a la, pou kò w, pou kont kò w. Ok, kidonk anvan ke m ale, m ap fè yon rekapitilasyon pou ou menm. Kidonk mwen te di se kòman ou fè tranzisyon, nou di e nou vini la a, si m tape la a mòd de tranzisyon ankò l ap ban m yon sèl ekran. Ok, la a m di sa a se nan ekran imaj sa a ke m te ye an, ebyen m di pou m fè mòd de mond de studio lan vini lap banm 2 ekran e sesi di menm ekranm tap pale an se li menm wap rewè ankò e donk la map vini poum ajoute yon lòt ekran map vin nan sèl mwen gen yo ou ankò kameram gen yo map ajoute yon lòt kamera ki pa sa ke wap gadem nan la lèm parèt li la nan bò dwòp nan bò goch lan li pap soti a raplew ke bò dwat la se la tout moun ap wè sa kap pase a la pandan m live la. live la ok la m ka ap ajoute sa m vle kounya lè m fin ajoute sa m vle mizik videyo an mwen vin la nan separatò la mwen di e tranzisyon baw mete videyo m nan kidonk m retounen ankò baw e m ap di nou babay kontinye abòne kanal la ankouraje mwen aprann pou kapab fè gen pi bèl imaj, pi bèl video nan seri de live ou yo sou Facebook, YouTube. Merci se te zanmi pa w Roosevelt André a la pwochèn pou yon lòt tito sou OBS Studio.